Mwen te kandida o Sena nan depatman Grandans. Mwen gen yon kòlèg dam mare ki rele m on samdi, li di m, Dòk lan, gen yon reyinyon yo envite m Laplèn. Men yon nèg tankou w, parapò a jan mwen wè bagay yo, m ta renmen w al nan reyinyon an. Moun ki envite m nan pa konnen w, m pale l de ou, li di, Pa gen pwoblèm, m vin avè w. M di, Kiyès k ap lan reyinyon an? Li di m ke gen de kandida o Sena e a la depitasyon de di depatman k ap la. Gwoup sa a se yon gwoup ki genyen nan tèt li Hillary Clinton, Bill Clinton, John Kerry. Yo pase pa yon konsansyòm a Madrid pou yo pa fè yo parèt twòp. Yo bezwen rankontre 2 kandida paske yo gen yon pwojè de 50 milya de dola sou Ayiti. Ladjèz tou pati. Fò l pase nan paleman, y ap finanse kandida anvan eleksyon humm pou yo ka rive e yo di w lè w fin rive se lè a ankò y ap finanse w paske vòt pwojè sa se nan palman pou l pase. Mwen di misye pa gen pwoblèm m ap vin m al nan reyinyon lè m rive anndan gason pa gen kote pou moun rete moun ki t ap dirije reyinyon an li gen dwa ap tande m la se t on enjenyè misye depoze laptòp li misye fè pwojeksyon Ay epa bagay yap di bagay se youn nan pi gwo benefis ke m tire le fèt ke m te kandida. Misye montre sou ekran an e l gon lòt enjenyè a Madrid ki te an lyen avèk li, an lyezon. Nèg yo montre w soti Tomazo, pran tout chèn dè Matenèt, rive aprè Senmak, yo di w yap montre w. tout etid ki fèt sou jipsòm nan. Wi! Dezyèmman, nèg yo pwojte kote k genyen sous de petwòl yo. E de yo te pwojte k te pi enpòtan pou yo, se te dèyè Do Matisan la, Lanbè de Pòwoprens kote yo fè batay la, avèk anba Akara 2, donk kote ou wè tout bann gwoup 400 mawozo ap fè dezòd, eksetera. Yo te pwojte sa. Se sou de santinèl yo pase, wi. E fò nou raple n ke le Doktè Mathurin, avan sa mò, te di menm si Ayiti ap vann tout kote, Zòn anba sa a son kote pou Ayiti pa janm kite lòt peyi vle. E sa fè l rete sal konsa tou wi. Twazyèm bagay, nèg yo montre pwojeksyon lò nan zòn Plato Santral ale nan Lenò ki zòn ki genyen yo. Nèg yo te montre, sa m ap di w la, yo montre epi yo fè pwojeksyon, yo fè katografi fèt. Yo montre ki kote ki genyen boksit, ki genyen aliminyòm, donk e otre choz. Sa se 1. Dezyèm bagay, gen yon moun lan peyi an ki te trè pwòch Rene Preval ki te premye minis, ke tout moun te panse ki te pral kandida a la prezidans, briskeman li pa kandida a la prezidans Rene Preval, se te le pwofesè Jacques Edouard Alexis, pa vre? Donk nan enfòmasyon ke mwen menm mwen genyen, sou gouvèneman sa, te gen yon gwo. Dafrik di Sid ki te rantre ke l te fè rantre Ayiti vin fè etid. Lè rapò sa a fin prepare, nèg yo fin pase nan tout depatman nan peyi a, lè yo prepare rapò a, lè yo prezante rapò a o Palè Nasyonal bay Prezidan Preval, premye bagay li di mesye yo, li di mesye yo, mesye nou pa vle m fè senkanm lan, m p ap rantre nan dosye sa a. paske yo te pote ba li katografi resous minyè yo. E sa k te atire atansyon ladan l, yo di nèg yo te travay sou kote k gen iranyòm avèk iridyòm. E gen yon moun ki te travay lan ekip sa, chak fwa l rantre ann Ayiti pou l al Kanada, l pase pa Etazini, yo toujou kenbe l lan èpòt pou yo entèwoje l, paske yo konnen l te konnen tout detay yo. Mentnan pannan peyi lòk lan, gen yon pèsonaj, m pa sonje non l, m pa kwè se pa doktè Vixamar k te soti Okay. Li avèg, li gen 80. Non, nèg Nòdwès.
Nèg Nòdwès ki te gen 93. Wi, li te antre, li antre an 86 nan peyi an, li te kandida a la prezidans. Epi lè li t ap bay enfòmasyon yo, yo di l men, tout di yo la pou nou konnen, li t ap bay yo okont gout. Vwala. Epi li di ke done mwa le peye, je vou done le. Bwa kale! Bwa kale! Bwa kale! Ladwèz pou papi. Mwa le peye, li di non, done mwa la prezidans, je vou done le enfòmasyon. Epi m t ap tande l sou yon radyo sè epi li di ke pandan dezyèm lòk la te di epi li te di jounalis lan, Ou konnen lan tout sa n ap pase la, nou ka bay 4 milyon moun anplwa lan mwen denan, e pa bay la charite non, anplwa kote ke vi moun nan ka depann de li. Men jounalis lan te mande l, Men, ki kote n ap ka fè bay sa? Misye repran lè menm done, l ap bay tout done sa yo. ke iranyòm, iridyòm, eksetera. Li di ke li gen yon doktora an ekonomi di devlòpman, li gen pitit li ki enjenyè petrolye k ap travay an Taylann. Epi, se lè misye di ke, misye di jounalis sa, ou pa konnen yon tòn iridyòm lan, e 40 milya dola l vann wi, yon grenn tòn wi. Donk fò nou konprann ke nou son peyi ki pran tou nan yon konplo entènasyonal e popi mwen menm gon bagay Dòk lò kòmanse al twò lwen kounya la nou pral konprann poukisa Doktè Mathurin mouri ann desann rido a sou sa. Non, non se pou nou kontinye pale paske m pa toutafè dakò mwen menm avèk tèz sa yo. M pito tande tout nèt. Ah ok. Mentan sak t atire atansyon m se lè jounalis lan te mande doktè lan. Poukisa se ou k gen enfòmasyon sa yo? Kote w jwenn yo? Se lè l te di l, Tout sa m ap di w la, dokiman ekri, Biwo dè Min genyen yo, donk, e moun ki pase nan wo nivo Leta yo genyen enfòmasyon yo. E sa k pral atire atansyon m, se paske. Yo di gon gwo pite sot an Afrik di Sid. Afrik di Sid se youn nan peyi ki gen anpil iranyòm e lityòm.
Paske e dezyèm fwa ou di sa ke sou Afrik di Sid la. Ou te di ke depi sou ki prezi sou Preval ke te gen yon gwoup Sid Afriken ki te rantre. E il se twouv ke Lamòt te fè yon gwoup yon gwoup spesyalis Sid Afriken te antre vin montre l ki kote. ki genyen tip de minrè sa yo. Alò, sa pa t, sa pa t kontinye kwa. M pa konnen si se paske yo pa t ba l bon enfòmasyon, si nèg yo pa t konpetan, èske sa t ap pran twòp tan, men te genyen yon lòt gwoup de spesyalis Sid Afriken ki te antre sou Lamòt. Dako, mèsi. Non, ou t ap. Non, non, non. Eskize m ke m te.
Se paske Doktè Chilè te eflere kesyon an. Donk, mwen menm youn nan kesyon m poze, apa de movèz fwa, mank de nasyonalis, santiman, m ta di dapatridis, si n ta vle di, ke anpil nan dirijan nou yo genyen, se la grann kesyon, kèlè lenterè? de la kominote entènasyonal pou yo ap ankouraje de dirijan antreteni pèp ayisyen an nan sa l ye la jodi an. Bwa kale! Bwa kale! Bwa kale! Ladjèz toupatou.